Hello tout moun koman nou ye so sa pral depan nan lè ke ou pral gad ti video sa ti video sa jodi a se kisa li ye so se yon bagay ke mwen kap fè la rim sou rezo a so ki se jou 14 fevrier ki gen pou vini la nan jou yo la so e mwen moun ki plis kap pale de jou sa se gason li ye so mwen se gason kap pale de jou sa kap pretan jou sa yo pa kapab pretan pou jou sa rive pou kisa pou yo fè madanm yo Sipriz pou yo pote flè, pou yo pote chokola pou mennaj yo oubyen madanm yo. So, kisa m vin di nou menm gason parèy mwen yo? So, mwen, m on ti jan wè nou manke so, paske rezon pou lakèl, so, ou pa ta sipoze ap tann yon vrè flannè, yon vrè jènjan pa ta sipoze ap tann se 14 fevriye pou li bay madanm ni chokola oubyen pou li bay mennaj li chokola, pou l ba l flè oubyen kèlkeswa sa l te ye a pou nan jou sa. So, paske yon vrè jènjan, yon vrè flannè, li pran plèzi pou l selebre madanm ni chak jou. An li pa pran plèzi pou li selebre madanm ni chak lè birthday li, ni chak 8 mas, ni chak 14 fevriye. Li pran plèzi pito pou li selebre madanm ni chak jou paske ou menm ak madanm ou sipoze gen sipriz chak jou. Ou sipoze an sipoze gen lanmou chak jou. Ou sipoze fete madanm fete madanm fete fèt lanmou sa chak jou. Ou pa sipoze fete fèt sa chak sezon. An e pa chak sezon yo fete fèt lanmou. Men pito fèt lanmou fete chak jou paske se lwa yo bòne yo fete chak ane. Ou pa sipoze pran yon madanm pran yon madanm ou mete l nan vi w pou w bòne l kòm yon lwa menm jan avèk yon lwa. Se lwa yo bòne chak jou. M panse ke nou menm Ayisyen n ap konprann sa m ap di a. Bagay yo bòne, bagay yo mete yo fouye yon tou oubyen yo pike l oubyen yo mare l nan yon bwa yo mete l la w ap wè ke yo sèvi l sa l manje oubyen sa l renmen an chak lè fèt li. Li rive. Yo mete l la, si yo te mete l jou lendi sa a ki te 10 la, lè lendi k ap, lè jou 10 la rive nan lòt ane, w ap wè yo pote sa, sa l merite, sa l vle, sa, sa, sa jou sa a, sa l manje a yo pote l ba li. Yon madanm pou ou pa sipoze bòne l kòmsa. Ou pa sipoze bòne l tankou yon lwa pou w ap ba l manje chokola, pou w ap ba l manje, pou w ap ba l flè chak ane. Non. Se lwa yo bòne yo bay manje chak ane. Yon madanm pou ou, ou sipoze ba li flè, ba l chokola chak jou. Pa tann se 14 fevriye, se lè sa pou w ap ba l flè, pou w ap ba l chokola. Non. Pa tann lè bèfde li, se lè sa pou w ap ba l flè. Pa tann lè lè 8 mas, se lè sa pou w ap ba l flè, pou w ap ba li chokola, pou w ap ba li. Non. Se pito se fè sa pou li chak jou. Yon bagay ke ou tann. pou fè pou li, jan wa wap tann pou fèl la, li gentan ap tann poul resevwal nan menw, li gentan rekonèt, li gentan konnenn, lè sa lèw potel pou li al pap etonel, li pap pantan, men pito sou fèl nan tan ke li pat konnen ke ou tap fèl la, ou pat konnen ke ou tap potel pou li a, lap plis etone, lap bay sa plis valè, ou konprann, lap bay sa plis valè kew tann moman sa, tankou se moman 14 fevriye al gentan gen nan lespril ou pote flè pou li, pote chokola, li pap. Li pap bal enpòtans jan ke li tap bay lòt sò ke yo tap pote ba li nan jou ke li pa menm konnen yo. Konprann? Li pa, li pap bal menm, li pap gen, li pap gen menm aspè. Ou konprann? So, byen pito se fèl chak jou. Paske yon lanmou pa fete, yon lanmou pa wouze chak ane. Yon lanmou pa pran, pa, pa wouze chak ane. Yon pi, men pito, yon lanmou wouze chak jou. Pou l kapab fleri de jou an jou, pou l kapab gen plis lanmou, plis lanvi, anvi nan kè l pou ou. Men pito si w ap tann chak ennan, so se twòp tan. An, ou sipoze onore mennaj ou oubyen madanm ou chak jou. Pa tann se lè 14 fevriye a. Kèlkeswa fanm nan moman sa a ki gon mennaj oubyen ki gon mari, si w l pa t janm kenn ba w flè, li fè tout ane a l pa t janm ba w flè, li pa t janm ba w chokola, m pa vin met divizyon non. So pa pran sa pèsonèl non pou nou vin met divizyon. Men son leson pito, jis son fason pou moun nan kapab korije. Misye wè li pat kan pot chokola ba ou, li pat kan pot flè ba ou, li wè se 14 fevriye a, li lè sa li pral fè jès sa, di l mèsi cheri kite l pou demen nan 15 ma resevwa l, men se pa jou a pral fè m, se pa jou a ki pou fè w bon mwen. So paske m pa espèk li nan men w pou jou a, mwen espèk li nan men w chake jou. Si w pa bon moun chak jou a ou tann se lè jou sa rive, si m pran nan mwen ou pral kenbe l kòm koutim. Ou pral tann ankò lòt ane pou bon mwen. Men si w bon mwen apre jou a, se ou pral pran sa kòm yon leson se pa jou a ki pou fè w bon mwen. Men se yon devwa pou bon mwen chak jou. Yon bon mari, yon bon gason, yon bon flannè, yon bon jènjan, mesye pran nòt. Depi ou se yon bon flannè, ou se yon bon jèn jan, so ou gen ti mennaj ou, ou gen ti madanm ou, so pran plèzi. Ba l flè chak jou, ba l chokola chak jou. Pa tann 14 fevriye, pa tann 8 mas, pa tann lè birthday li pou w fè l sipriz. Men pito se fè l sipriz chak jou e konsa konsa, lanmou a ap plis ogmante. Konsa konsa, l ap pran plis feeling nan ou. Men lè l jwenn se lè sezon an e lè sa w ba li l la, li pral met tèt li nan plasman lwa. Se lwa yo bòne yo bay manje chak ane. Ou konprann? Depi se pa yon lwa ou gen nan men w, so ou sipoze ba li manje chokola, manje bwè kremas whatever, manje gato chak jou. Se pa lè yon fèt pou wap ba li sa yo. Ou konprann sa m di w lan? So medam yo, retire tèt nou nan plasman lwa. Nou pa lwa, pa kite gason bòne nou. Ou konprann sa m di w lan? Pa kite gason pran nou pou l ba nou chokola chak 14 fevriye, pou l ba nou flè chak 8 mas. Paske an, di gason yo kounya nou pa lwa. Ou konprann? Di gason yo nou pa lwa ankò, so nou se yon enpòtan nan fwaye a, nou sipoze jwenn sa yo chak jou. Flè, yon chokola, ti sipriz, yon ti kado, nou sipoze jwenn sa yo chak moman, men se pa chak ane. M di nou di kounye a nou pa lwa, ok? Mèsi. Pran nòt mesye yo, pran nòt jèn jan gason parèy mwen yo. So, si nou te konn fè madanm nou sa, nou te konn fè mennaj nou sa, pran leson. Pa ba li tan non, yon flanè pa sipoze tann 14 fevriye, serye, pou l tann 14 fevriye pou l bay mennaj li oubyen madanm li flè. Depi w yon fanm, nou te nan sitiyasyon sa, ou wè se chak ane, se chak moman sa yo ba nou l, di kounye a nou pa lwa. Nou pa lwa bòne, e pa, nou pa lwa bòne, nou pa sipoze jwenn sa chak ennan, men pito se chak jou. Good luck!